Angelica
Alo, bonswa tati Kòman ye la?
Mwen trè byen, e ou menm? Anfòm cheri, kòman lòt moun yo ye?
Yo trè byen wi. Ah ki mirak sa a. Ah m la ou konnen m pa janm tò dòmi mwen eseye ba w yon bri paske m gen kèk bagay m bezwen di w tou. Ok
kisa yo ye konsa.
Ou konnen depi lè manman m fin mouri an m pa gen moun pòtoprens e avèk yon marenn mwen m t ap viv l ap mal viv avè m pou le moman lan m te deside kite kay li an men m pa gen lòt kote M tap vin jwenn nou kòm konnen sendomingo ap viv. Aah Saw dim la Angelica?
Wi. Aah tèt chaje pwoblèm yo anpil. Wi pwoblèm yo anpil. Humm
ebyen ok pa gen pwoblèm non kòm ou konnen e pou kont mwen map viv la depi ti gasonm nan fin ale a e pou kont mwen minm pa gen pwoblèm ou ka toujou vini men eske ou gen paspò? M pa gen paspò non. Humm bon ann wè sa m ka fè la kòm gon moun ki konn pale m de yon mesye li gen lmye avèk li ki konn rantre fè moun rantre isi ilegal m pa konnen m pral eseye rele moun nan pou m wè si l te ka ban m kontak mesye an epi pou m te ka pale sa avèk li pou m wè kisa lap ka di.
Anmweyy ok Tati si w ta fè sa m on gwo bagay li tap ye paske m pa byen ditou. Ou pa bezwen dim pitit m tande kijan bagay yo ye m tande jan moun ap mouri yap kidnape moun yap fè yon seri de bagay humm Wi.
Moun yo kraze peyi a nan men nou. Nèt.
Menm lekòl m pa al ankò. Ah ou pa al lekòl ankò? Non m pa al lekòl non. Humm ba yo red. Mezanmi moun yo fini a peyi a nan men nou podyab ou gad jan manman w pase lèd nan al chèche lavi detwi lavi kounya si malerèz sa pa ta pral nan mache kounya pou l te yon bal te pran l san l pa annafè a pèsòn Ebyen e konsa wi peyi a ye. Eeh e lòt ti sè lan kisa ki kote l ye li menm. Ebyen yo te gen papa papa yo pran yo. Men mwen m konnen pa m te mouri m pa gen pèsòn. M byen ok cheri pa gen pwoblèm map aranje w aranje m pou m fè w antre isi tande. M byen ok tati. Pa gen pwoblèm cheri. M pral eseye rele moun nan la pou l ka ban m kontak mesye k konn fè moun rantre ilegal la epi map map fè w konnen aprè e map voye kontak li ba w pou n ka pou l ka vini avèk ou pou mwen.

Kòman w ye la madam? Pitit o, yon ti pwoblèm ke m gen la wi sè m. Ou sonje grand sè m nan ki te mouri Ayiti an, ki te pran bal lè l ta pral nan mache Kwabosal lan? Kounye a la l gen yon ti pitit li la ki papa l mouri tou. Se kay yon marenn li l te ye. Kounye a la l sot rele m la pitit pou l fè m konnen jan l ap pase mizè, l ta renmen vin jwenn mwen. Kòm ou konnen e nan kay la mi pou kont mwen la. Kòm ou te dim ou gen yon moun ki konn ba ou ou gen yon kontak ki konn rantre moun isi ilegal m pa konnen èske ou te ka banm nimewo an e pou m te ka fè l rantre avèk demwazèl lan pou mwen silvouplè. M voye voice lan ba ou osito ke w resevwa mesaj lan w ap voye nimewo a pou mwen pou m ka rele moun lan ok. Mèsi davans.

Ooh ok dakò pa gen pwoblèm non men se sèvis sa ou te bezwen ou menm? Wi sa m bezwen m gon ti nyès mwen m te bezwen fèl rantre isi byen rapid la m pa konnen kòman ou te ka ede m silvouplè. Ok men li eske l gen paspò oubyen l pa gen paspò? Non l pa gen paspò non. Ah ok m konprann men ou konnen eske ou prepare eske se yon bagay wap fè rapid paske m gen pou m desann ayiti la. Sa pa tap yon pwoblèm sa ap tou pran. Pnh li pap fè paske jan jan li esplike bagay yo epi li an ayiti an vrèman sa vrèman dur m oblije fè sa byen rapid e sak fè w wè m kouske ke l di m sa m chèche kontak ou epi pou m te ka fè w regle sa m wè. Ah ok men ou konn pri an deja li baw pri an se pase se 300 dola wi m fè sa.
Non li potko dim konbyen non.
An 300 dola? Wi 300 dola se sa. Ameriken?
Wi madanm ameriken. Humm tèt chaje son ti moun wi mesye. No madanm bèk se konsa m travay paske travay sa mwen depanse anpil kòb pou m ka pase avèl paske e peye map peye pou m pase avèl sitou e ayiti m pral chèche l pou ou sa vle di oblije depanse kòb la.

Bon se map retire 50 dola pou ma fèl 250 aprè sa m pap ka retire ankò. Mesye m pa gen kòb tout kòb sa map baw 200 dola pou antre a timoun nan pou mwen silvouplè mezanmi kòman nou ye konsa. Non madam 200 dola pap bon m gentan di w 250 dola paske mwen menm pral peye lòt moun ki pou banm pasaj pou m ka antre avèl isi pou ou. Hee tèt chaje.

Bonsoir Se mesye a ou te voye lokalizasyon ou ba li an m rive wi madam Ok dakò mèsi

Wi mesye se janm tap diw lan wi konsènan timoun nan poum ta vini avèk li pou mwen an. Wi pa gen pwoblèm non son bagay map fè okontrè mgen pou mal ayiti demen epi aprè demen mtap tou vin ansanm avèw pou. Men mezanmi poukisa nou fèl chè konsa. Anbè pase fòk nou peye lòt moun sou fontyè yo. Men eske nou panse si moun yo te gen kòb yo tap kite peyi yo konsa pou yo vin isit. Men cheri banm diw bagay la madam eske ou panse.